Graduation Services se yon sèvis pou tout Ayisyen k ap viv nan kominote Chalewa e tout lòt moun ki nan anviwònman an. Si w bezwen plis enfòmasyon, pase nan 519 Macken Avenue oubyen ou kapab rele nan 717 817 56 18. Ou kapab ekri nou tou nan Graduation Services at gmail dot com. Graduation Services.
Bend around fi me dem gyal a roll out dem eyes Umm go down there, wine and go down there Umm go down there, wine and.
Mwen kontan rejwen nou jodi an paske nou pral pale de gid spesyal ki egziste pou biznis sou fonksyone byen e legalman nan Pennsylvania. Ok, rete branche nou, nou pral pale avèk ou sensèman paske li enpòtan pou konnen tout aktyalite, tout update kap fèt nan biznis si w se yon biznisman, si w reve fè yon biznis nan Pennsylvania kote nou gen yon kominote ayisyèn ki ap grandi de jou an jou. M ap pwofite salye tout ayisyen parèy mwen yo, tout moun ki branche nou nan Pennsylvania, tout zanmi Facebook nou yo, YouTube, mèsi paske ou se yon. fidèl follower. Min Business Ladies ap kontinye pote tout bon e update yo sou tout aktivite ke Pennsylvania li menm li genyen nan makout li pou nou pou pèmèt ke biznis ou fonksyone a byen. Pandan semèn nan nou te gon ti tan. Epi nou di, a, bon n itilize tan sa a pi byen toujou, m p ap ret twòp sou Facebook non, m ap gentan tounen pita. So, m te itilize tan sa a pou mwen t al fè yon ti vizit sou One Stop Shop. One Stop Shop se yon store, se yon, you know, se yon, m kapab di se yon lekòl, se yon klas, se yon training. Poukisa? Paske lè ou monte sou sit la, l gen aspè yon biznis. But. Se pa paske li son business se paske li la pou moun ki gen business. Vwala. Li la pou moun ki gen business. Alò, antan ke business man, antan moun ki renmen chache konnen plis sou business, aktivite sa yo enterese m anpil e m konnen yo enterese w tou, donk w ap fokis sou yo. Mwen ale, mwen monte, mwen tape One Stop Shop PA epi sa pop up devan m epi mwen kòmanse. M scroll down scrolling li epi m ap dekouvri tout update ki genyen sou modalite pou biznis ak regulasyon pou pèmèt ke biznisman yo yo menm yo toujou rete ofisyèlman anrejistre e ofisyèlman legal. Alò rete branche w ap konnen pi plis pi devan paske gen anpil bèl bagay pou dekouvri. Sa ou dwe konnen an jeneral, Etazini priyorize ti biznis, small businesses, yo vrèman bay sa yo enpòtans e yo prè pou yo ba yo fon, ede yo grandi e ba yo tout training ki nesesè pou ke yo menm yo pral pèmèt ke peyi yo a konprann devlope pozitivman paske se biznis paw la yo pa janm janm janm diminye ankenn biznis se ou menm antanke antreprenè ki konnen ki wout ou prale ki sa w vize epi yo menm yo kwè nan pwojè w la men yo sitou ankouraje e vle ke ou menm ou rete yon biznis ki legal e ke ou rete yon moun ki respekte tèt ou e ke ou mache dwat jan peyi a mande pou ou fonksyone a, ou dwe anrejistre biznis ou. Si ou vle kòmanse biznis ou pou wè kòman ou kapab ou konprann evolye, eske ou ka fè l konfyans, eske ou vle you know kòmanse bati biznis lan, yo pèmèt ou fè sa pou yon laps de tan. Men Pa rete ap fèl pandan 1 an 2 zan 3 zan epi w di se eseye w tap eseye w pa janm anrejistre biznis ou yo pap mache avè w nan sans sa alò tout small businesses yo tout ti biznis ki ap bati tout antreprenè tout moun ki tap renmen you know evolye nan biznis yo yo pèmèt ke alò state Pennsylvania etazini sitou Tout state yo pèmèt ke small businesses yo leve vwa yo e man jwenn tout akonpanyeman nesesè pou ke biznis yo a yo menm grandi. Paske jan m sot di w talè a, se biznis ou an ki pral fè peyi yo a pwogrese pozitivman, ekonomikman e nan tout lòt sans yo. Si w vle konprann, wa konprann. N ap kontinye avèk Business One Stop Shop, jan m te di nou an, se yon sit ke Pennsylvania, State Pennsylvania, ki ap e jere koze biznis nan Pennsylvania, nan state sa, spesyalman, mete One Stop Shop disponib pou tout biznisman, Tout moun ki enterese avèk biznis kapab ale aprann plis. Sou sit sa, State Pennsylvania dekri tout etap yo youn pa youn ak. Tout enfòmasyon ke ou dwe konnen lè ke ou gen biznis, lè ke ou se biznisman, lè ke ou rive fè biznis, lè ke ou ta renmen kòmanse yon biznis ak kòb ke ou fèk resevwa la a, nan semèn k ap vini la a ou ta renmen fè yon biznis eben yo mete tout enfòmasyon yo pou ou la a, ale vizite yo. Kèlkeswa state ou ye a, m panse ke w ap jwenn yon store, yon shop, yon yon yon bagay ke gouvènman an nan state ke ou genyen an mete disponib pou pèmèt ke ou jwenn tout enfòmasyon ki lye avèk biznis pou ke ou pa pran nan cho pi devan paske tout enfòmasyon yo la se konnen pou konnen kote pou ale so nan Pennsylvania tout biznisman nou yo ki branche la aswè a nou voye ou ale monte sou sit sa epi chache konnen fouye ou pap soti san anyen nan men ou. Se tèlman vrè ke si ou ale kounya sou website la, lè ou ale klike kelke Nan bouton ki disponib yo, w ap jwenn kòman ou kapab vire ide ou a an biznis. W ap wè kòman ou kapab nome biznis ou. W ap wè kòman ou kapab ekri yon biznis plan. W ap wè kòman ou kapab chwazi yon estrikti pou biznis ou an. Yo dekri. Tout bagay sou website sa. Yo pale w de sole proprietorship, yo pale w de general partnership, yo pale w de liability yo, limit yo and tout corporation, tout sa k gen rapò avèk corporation yo. Tout sa ke ou menm ou dwe konnen epi konprann sou yon um, doing business as, regulasyon yo, etc. Etc. Mwen ap kite ti videyo sa la pou nou nenpòt lè nou gen ti tan nou kapab tounen sou li pou nou tande epi konprann tou paske m ap eseye gide nou enpe konprann min business ladies la pou sa se sa nou renmen fè e se sa nou ka fè so n ap kontan e toujou kontan sèvi kominote ayisyèn nou an ki ap grandi nan Pennsylvania presizeman nan Charleroi bonswa tout moun Charleroi yo rete toujou branche ansanm avèk nou rete konekte. Pa bliye, pa bliye toujou branche Radyo Fenor FM, yon radyo kominotè ki la pou nou e ki ap toujou la pou nou paske fòk nou pa fòk nou pa bliye ke li se youn nan gran gran sipò nou nan kominote a. Toujou kontinye like paj yo. Tag ale sou chèn YouTube yo, follow nou and then you know what, nap grandi ansanm avèw e nou ap grandi avèk biznis ou an, nap fè siksè ansanm ansanm. Mèsi paske w rete branche, mèsi paske wap koute. Alò vin kontinye avèk website lan, genyen diferan e. Gen diferan e, kòm ta di sa, opsyon ke yo mete sou website la kote ke wap wè de pwen ke lè wal touche yo, ou wè yo pop up an vert. E lè yo pop up an vert la, depi ou touche yo, yo tou dekri ansanm avèw ki sa, ki sa ki nan anndan, anndan yo. So, ou menm ki, you know, ki enterese, wap ka fouye plis, konprann, wap jwenn plan kap ede w. Start business ou um, wap jwenn um, wap jwenn um, sa ki fè ke um, kòm dèy, pou w anrejistre biznis ou, kòman w kapab anrejistre biznis ou, wap jwenn kòman w kapab opere nan biznis ou, a opere avèk biznis ou, kòman w kapab grandi avèk biznis ou, kòman ke e, yo montre w ke Pennsylvania li menm li konn fè oganize de bagay ki ka ki kom si fè ke yo montre w ke yo fyè de biznis ou ke yo fyè de ou yo bay de you know yo bay de grant yo bay yo bay de you know kredi yo ede w rive pi lwen donk yo envesti tou nan small businesses yo and ou ka youn ladan yo pouki pa paske m sur ke antan antanke antanke biznisman biznis ou an ide w la li trè enpòtan son chalè anplis son koulè anplis ke li pote nan kominote a nan state lan ke yo ap apresye ke yo trè rekòmande so yo la pou gen biznis hub tou ki la pou li spesifikman pou li spesifikman gide w nan management yo management business manager pou li spesifikman ede w nan management business ou manage yon business pa fasil e ou pafwa bezwen de zouti ou bezwen de training ou bezwen de fòmasyon ou bezwen de konesans ou bezwen de bazik ki pral pèmèt ke ou menm antanke Jèn, antan ke you know ansyen, ou antan ke moun ki ap opere biznis deja, ou genyen de update ki pral pèmèt ke ou plizoumwen alèz nan sa wap fè a nan biznis lan pou ka bay pi bon bon sèvis nan kominote a epi pou tout moun alèz. Nou gen yon kominote imigran se vre, Men nou pa la sèlman pou nou sèvi kominote ayisyèn nan sèlman. Nou la pou nou sèvi Chinese yo, nou la pou nou sèvi Venezuelyen yo, Dominiken yo, you know, tout Spanish yo, nou la pou nou sèvi Afriken yo, deja Afriken yo si n ap swiv yo entegre tout lòt nasyon yo nan biznis yo. Sa son egzanp a swiv. Dènyèman si nou te branche min Business Ladies nan nimewo ke nou te genyen dimanch dènye, Nou te dekouvri ansanm angouman ke Queen, youn nan moun ke nou konnen nan Pennsylvania, nan Charleroi pi presizeman, ki Nou te dekouvri ansanm Queen. Queen, yon Afrikèn ki soti nan. Nou te dekouvri ansanm Queen, yon Afrikèn ki gen nan san li, you know, yon. Nou te dekouvri ansanm Queen, Queen ke tout moun te konnen ki t ap travay ansanm avèk nou, laplipa nan nou, oke, nan yon liy, tankou tout lòt imigran ki vini ki gen yon debi, epi o fur et à mesure li devlope. E kisa ki pral fè biznis Queen pran? Se kominote Se moun ke li ye, se jan ke li resevwa nou, se jan ke li ye ki fè ke jodi an, Queen soti nan boutik, li rantre nan sipèmache, nan market, li gen yon big store e tout moun kapab jwenn tout bagay. Li genyen yon seksyon pou Ayisyen, yon seksyon pou Afriken, yon seksyon pou, pou, Ameriken, yon seksyon pou Chinese, yon seksyon pou tout kalite nasyon, tout moun sa w, tout sa w bezwen w jwenn. E men pou ki sa? Se paske Queen son moun ki jwenn fòmasyon e pi li angaje l pou li desèvi Ayisyen. Paske l santi l pi pwòch Ayisyen lè li avèk yon ayisyen avèk you know you know nan pa rapò avèk istwa nou pa rapò avèk you know pase nou li santi li pwòch de nou donk li li la pou l sèvi kominote ayisyèn nan eben on moun konsa se paske li te swiv kèlke update kèlke bagay li fè rechèch pou li kapab konnen kisa nou bezwen li chache pale kreyòl li chache konprann kreyòl li chache tande kreyòl li chache ede nou an kreyòl, menm manje nou an kreyòl li patisipe ladan, li toujou achte manje ayisyen eksetera. Donk nan biznis li an, li vin pèmèt ke antanke moun ki jwenn èd sa yo, sipò sa yo avèk fòmasyon you know li jwenn nan biznis website ke Pennsylvania mete disponib la, li konn kòman pou li manage nou. Li konn kòman pou li manage biznis li e pran swen biznis li. avèk kominote ki antoure l yo. Alò se te pou ou kapab konprann enpe ki jan biznis nan li menm menm li enpòtan, s on etikèt ki depi ou genyen l nan non w, depi w genyen l sou tèt ou, li rete avi e w dwe jere l byen. Ou se yon moun ki renmen biznis, Ou antre tèt ou nan biznis, ou se yon biznismann. Ou dwe ret yon biznismann, ou dwe yon bon biznismann. Ou pa fè biznis paske entèl ap fè biznis, ou pa fè biznis paske fòk ou fè biznis. Ou fè biznis paske se yon pasyon, paske ou renmen sa, ou pa ka viv san li. Tout lide w se biznis e se sa ki pral fè ke kèlkeswa sa k pase, ou toujou rete nan biznis la. Se sa k fè lontan nou te konn ap wè manman nou grandi nou nan Li avèk yon boutik, ou wè w gen 20 tan epi boutik la la toujou, anyen pa kraze. Li te mèt se yon bak pistach li te ye, w ap wè jiskaske ou rive nan filo w wè bak pistach la si l pa chanje o kou di tan li toujou la. Paske yo genyen on pasyon a fè yon bagay kanmenm, yo pap rete san yo pa fè anyen. Alò se la, biznisman nan pa yon bagay kòm si w annik leve yon maten ou di w biznisman, biznisman se anndan w li ye, se nan san w li ye, ou santi fòk ou brase biznis, fòk ou fè lajan e fò w brase lajan e fò w fè lajan suiv ou, fò w fè lajan mache vin jwenn ou e fò w fè siksè nan biznis alo se avè w min biznis ladies nou sonje nou n aswè an nou n al brase biznis pal la new jersey n ap salye nou n elo nou n alo ani de limaj se fason pa nou nou rele li nou n nan chòlwa tout moun konnen alo bizou pou ani n ap wè w trè byento pou next nimewo min biznis ladies la. N ap pouswiv avèk wèbsayt One Stop Shop Business One Stop Shop Li disponib pou ou ale klike sou li, chèche tablèt ou, òdinatè w, telefòn ou, kòmanse tape epi w ap jwenn tout enfòmasyon yo. Mwen tenas a sa paske li ede m, mwen swete ke li ede w. Si lòt enfòmasyon ke m gen apre sa. Si ou swete anrejistre biznis ou, se sou sit sa pou w anrejistre biznis ou. Se link pèsonèl epi ofisyèl Pennsylvania, gouvènman Pennsylvania a mete disponib pou travay sa yo fèt. Se sa k fè lè m t ap kòmanse a, m di l rele shop, m wè l s on shop paske tout sa w wè ou bezwen. Ou bezwen lisans, ou bezwen pèmi, ou bezwen. you know, um, kèlkeswa, um, e, um, kòm ta di sa, ou bezwen ajoute anplwaye nan biznis ou, ou bezwen, ou bezwen fè an pakèt e travay nan biznis ou, kèlkeswa sa ou bezwen an, se sou sit sa pou ou ale. Ou bezwen konprann dabò ki jan sa kòmanse. Men pou sa, m deja konseye ou ankò e ankò, ale klike sou sit sa, Business One Stop Shop. Piyè! Enpòtan pou ou. Se te avèk ou Claudine Denty aswè a, m panse trè byento n ap kapab ansanm ankò yon fwa pou nou gen yon fòmasyon fizik ok nan Pennsylvania, ou menm ki enterese avèk biznis kapab jwenn training and fòmasyon ki enpòtan pou ke ou genyen tout you know tout package yo ou konprann de a a zèd pou kapab fè biznis ou e opere biznis ou nan Pennsylvania e kèlkeswa lòt kote. Ou vle fè biznis ou Ayiti, kèlkeswa kote a, ou fòmasyon ke ou pral pran an lap pèmèt ke ou gen package nòmal e you know enpòtan pwofesyonèlman you know pou w ka opere biznis ou an pwofesyonèl, an gran nèg, chèlbè, san kè sote, you know wap alèz. Min Business Ladies la pou ou. Tout coach nou yo disponib e dispoze pou ba ou tout sa ki nesesè pou ou menm ou byen mennen biznis ou an. Nou swete ou pase yon bon semèn, yon bèl semèn avèk biznis ou antanke business maker. Nou swete ou fè anpil lajan epi anpil bon chans. Mèsi a la pwochèn.

Graduation Services se yon sèvis pou tout Ayisyen k ap viv nan kominote Chalewa e tout lòt moun ki nan anviwònman an. Si w bezwen plis enfòmasyon, pase nan 519 Macken Avenue oubyen ou kapab rele nan 717 817 56 18. Ou kapab ekri nou tou nan Graduation Services at gmail dot com. Graduation Services.